Hey guys koman nou ye Guy vantreprenè m salye nou kelkeswa kote ou tap tande e oubyen gade video sa jodi a m pote yon solisyon pou nou e fanatik Guy vantreprenè yo tout moun kap swiv nou e sou chanel sa nou pale de jezi e nou pale de antreprenarya de biznis si w panko aksepte jezi mwen konse yo sa kounya la paske gon nivo pral rive nan lavi sa nan nivo sou ap swiv mwen gon nivo lajan pral gen wap bezwen jezi pou ede w jere l. Ok, videyo sa jodi an pral pale de kèk solisyon pou mank dajan. Ou menm ki ta bezwen gen lajan, ou menm ki manke lajan, ou pa ka gen lajan, ou pa konn sa pou fè, ou fwape tèt ou a goch, ou fwape tèt ou a dwat, ou pa jwenn yon solisyon, ebyen, eh jodi an m pote solisyon pou mank dajan. E, avan m kontinye m ap di ou ke rich yo, koman rich yo fè siksè? Koman rich yo bati siksè yo? Sa se premye kestyon ke ou ta dwe poze. Ou kapab jwenn solisyon avèk mank dajan sa ke ou genyen. Ki sa rich yo fè? Rich yo bati siksè yo lòske yo dekouvri povrete lakay nou. Nou menm, pòv yo. Rich yo, yo bati siksè yo lòske yo dekouvri povrete lakay nou. Ebyen, leson nimewo 1. Pou w kapab gen fè siksè, pou w kapab gen lajan, pou w kapab pa janm manke lajan, fòk ou dekouvri pwoblèm ki lakay ou a, ki koz ou pa ka gen lajan. Epi lè w fin dekouvri l, fòk ou jwenn yon solisyon pou li. Sa se pou, sa se leson nimewo 1. Dekouvri pwoblèm lajan lakay ou a, epi pote yon solisyon pou li. Prenn yon le ka ke. Moun rich yo men koman yo fel. Problem egal solisyon. Depi ou gen problem wap jwenn solisyon. Kisa yo fe? An pran le ka de koronaviris. Lorske koronaviris te vini, kisa yo fe? Yo wap jwenn gen moun ki kreye medikaman pou li. Yo fe de milyon avèk medikaman. Gen moun ki fe maskala. Ak nan don problem, yap fe siksè. Pran nan le ka ke ou gen yon ti kòb sere sou la bank ou. E sou katon bank ou. E pi ou di bon ke mwen menm lajan map mete la paske ba yo difisil banm sere lajan. Tandis ke nan zòn kote ou ye ya, gen plis ke 2 a 3 a 4 a 500 moun kap pran machin chak jou, yo pral travay byen lwen. Moun sa yo se pa vle yo ta renmen al travay lwen konsa. Men se paske yo pa jwenn yon travay pre. Ann di ke ou vin kreye yon konpayi ka pran 150 moun. Ou konnen nan 400 moun sa gen 150 ladan yo k ap kite konpayi lwen sa y al travay la, y ap vin travay bò avè w. La ou gentan ap anndan yon pwoblèm pèp sa a, nan povrete yo, nan pwoblèm yo, ou gentan jwenn yon solisyon epi ou pote yon solisyon. Ou wè pwoblèm nan, ou pote yon solisyon. Nonsèlman w ap ba yo travay, y ap travay pou w, w ap fè lajan. Pa egzanp, gen yon konpayi isi a la m konnen, m pral fè yon videyo sou li. Konpayi sa a, mèt li men kòman l te kreye l. Li vann fè hamints, materyèl pou moun k ap fè, pa egzanp, mekanisyen k ap travay, moun k ap soude, moun k ap fè nenpòt bagay, li vann materyèl de tout bagay sa yo. Li menm rive vann veso, aktyèlman la, li vann kiyè, li vann fouchèt, li fè kouto, li fè yon bann bagay. Men kòman l te kòmanse? Mèt antrepriz sa a te gen pwoblèm bagay sa yo. Chak lè pou moun travay, yo oblije ap prete materyèl, prete. Kote pou y al achte a, se trè lwen. Misye di oke, men sa m ap fè. Chak lè li prale, li pale avèk moun ki bezwen yo. Yo ba l achte pou yo. Misye joga yon sann davòs. Li joga. Li voye. Pa egzanp, bagay la te vann 100 dola. Li di l ap achte l, pote l pou yo pou 120. E kote a tèlman lwen moun yo pa vle pèdi jounen travay yo. A chak fwa ke l ale li fè yon kòb sou li. E avan l ale li bat pou l gen 100 kliyan ki pral achte. Lajan machin li sot ladan, li fè benefis ladan. E l achte pou l revann tou. M pa konn si w konprann. La misye gen yon pwoblèm nan zòn nan, li pran yon solisyon ladan, epi li tou rich jiskaske aktyèlman la. Yo gen dè e dè konpayi. Konpayi sa nan zòn Rio Grande do Sul, li konte kòm youn nan konpayi pami yo ki milyonè. Dezyèm solisyon pou kapab pou mank dajan se kòmanse fè lajan travay pou ou. Lòske ou kòmanse gen lajan, pran lajan fè l travay. Sa m te pale deja nan videyo. Fè lajan travay pou ou. M kwè ke tout moun konprann kijan fè lajan travay sou ou, pa travay pou lajan. Twazyèm solisyon mwen pote pou ou se kontwole depans ke yo rele ke yo rele nesesè yo. Depans nesesè. Pa egzanp, e si ou gen yon pantalon, m panse pantalon sa ou kapab fè 3 mwa avèl, si ou vle. Menm lòske ou ta manke pantalon. M panse si w vle w kapab fè 1 an avèk li. M panse si w vle pantalon sa li pa priyoritè pou achte pantalon. Lòske w kòmanse fè depans ou kòmanse kontwole sa ki rele priyorite, lè sa w ap gen solisyon pou mank dajan. Se te swa 3 solisyon sa yo m te pote pou ou jodi an. M panse ke videyo sa l ap kontinye. Premye solisyon an se toujou. ki se premye solisyon se ou dwe dekouvri pwoblèm povrete a. Lòske ou dekouvri pwoblèm povrete a, w ap gen solisyon pou li. Dezyèm lan se kòmanse fè lajan travay pou ou. Twazyèm lan se kontwole depans ou yo. Se Guy Vantreprenè, I love you guys. M panse ke ou menm ki poko abòne avèk chanèl Guy Vantreprenè a, fè sa pou nou, tanpri. M renmen nou anpil, kenbe fèm. I love you.